Nou di bonswa a tou lè zoditè lè zoditrice kap tande nou ankò sou MJDH Ronald sou platfòm sa ke nou menm nou responsab e pou nou fè pase de vizyon nou, de ide nou, nou kontan pou nou chak fwa nou pote yon videyo pou ou e ou menm ki gade videyo a yon sèl bagay nap mandew se abòne avèk chèn YouTube MJDH Ronald lan epi pa bliye toujou ba nou like lan sou videyo a epi e. Komante tou pou nou konnen kisa nou pa, kisa nou di mal e kisa nou fè an byen tou. Nou kontan pou nou pote videyo sa avèk ou. Jodi an nou pral pale nan videyo sa a e Eske legliz katolik li gen devwa ou byen eske li gen dwa pou l antre nan zafè politik ayisyèn la? Paske nou ta remake legliz katolik te gen yon nòt li fè sòti ki fè konnen prezidan an dwe ale, dwe kite pouvwa a. Malgre nou fè video an trè ta, men nou wè prezidan an li pa kite pouvwa an, nou menm nou deside fè yon ti video pou nou fon ti pale de sa. Eske legliz katolik li gen dwa sa? M ta renmen ou fè kòmantè ou apa de sa mwen pral di yo pou di m wi oubyen non eske legliz katolik gen rezon oubyen eske l pa gen rezon oubyen eske l gen dwa oubyen eske l pa gen dwa. Se kesyon sa n ap poze. E pa bliye ou menm tou k ap gade video nou yo silvouplè toutotan ke ou ede nou pataje Ou ede nou jwenn plis moun ki gade videyo nou yo. Donk waw mwen remèsye w anpil paske li se reyèlman yon benefis pou fanmi NGDH Ronald e chak fwa w gade videyo nou yo e lè w pataje yo sou Facebook, sou Twitter, sou Instagram e sou. Lòt tou sou WhatsApp lòt moun ka dekouvri chèn YouTube sa a ki rele MGDH Ronald la. Mwen kontan pou mwen pataje videyo sa a avèk ou jodi a. Ou ka estime ke mwen pa fè okenn travay nan videyo a, mwen jis lage videyo a jan ou wè l la. Paske mwen lage videyo a natirèl, dakò? Mwen lage videyo a natirèl. An nou antre rapid nan kesyon legliz katolik ki te mande pou Prezidan Jovenel te kite pouvwa a, jou ki t ap 7 fevriye lane 2021 an. Nou wè legliz katolik li te fè yon nòt sòti di ke prezidan Jovenel sipoze kite pouvwa a le 7 fevriye lane 2021. E mwen te trè estomake lòske mwen te ap tande anons sa a kote pou legliz katolik mande pou prezidan Kite pouvwa a. Mwen te di men sa son enpètinans paske premye man legliz katolik li pa gen okenn dwa poul mande Jovenel kite pouvwa paske non sèlman legliz katolik pa gen ou poul wè avèk kesyon politik e pa paskel son mal non men e konstitisyonèlman palan fè konnen li relijyon pa gen dwa pou antre nan politik sa son bagay mwen menm mwen pa vle wè non men se pa la mwen vle rete paske sa a mwen pa dakò avèk li lè yo dim legliz pa gen dwa nan politik m konn poze kesyon pou legliz pa gen dwa nan politik eske mwen pa yon sitwayen ayisyen eske m pa itil peyi m e vizyon m gen pou peyi m yo eske m pa sipoze egzèse yo wi enbyen poukisa mwen pa ka gen dwa m tou pou m patisipe nan politik peyi m lan se kesyon sa yo mwen toujou ap poze Donk nou di legliz katolik li antre bouch li twò fen paske sa a li pa devwa legliz la. Legliz la an swa, legliz la gen misyon l se pou li evanjelize, pou l evanjelize, pou li mete moun sou bon chemen an, pou l chèche de nanm ki pèdi pou yo vin jwenn Jezi Kri pou l mennen yo vè Dye. Paske Labib rakonte nou ke Dye gen yon plas ki prepare pou tout moun. E dapre manda, e biblikman palan, ke nou resevwa etanke kretyen oubyen legliz la resevwa, legliz pa gen dwa l e pou l ap ankouraje yon koudeta nan yon peyi. Paske manda nou menm nou resevwa etanke kretyen, etanke e moun k ap li Labib tou, nan Matye chapitre e 28 vèsè 19 e 20, li te di nou se pou nou ale. Lè nou ale, kisa pou nou te fè? Se pou nou evanjelize an premyèman, epi pou nou ansenye. Kiyès nou pral evanjelize a? Kiyès nou pral ansenye a? Nou pral ansenye moun ki avèk zam nan men yo, moun ki avèk kouto nan men yo, moun ki gen sigarèt, moun k ap pran dwòg, moun ki pèdi tèt yo nan bwè kleren, timoun ki pral lekòl men ki pa bay lekòl valè, timoun ki pa konn sa pou yo fè nan lari. E moun sa yo, legliz lan resevwa kòm manda pou li al evanjelize. Legliz lan pa resevwa manda pou l al ankouraje koudeta nan yon peyi. Paske mwen menm toutotan ke mwen dezankouraje koudeta, m menm di tou legliz li ankouraje salte anndan peyi a. E m ap mande avèk leta Ayisyen lan, se pou l fè legliz pran men yo. Paske nou santi legliz lan, non sèlman legliz lan li dwe veye sou leta a, leta dwe veye sou legliz lan tou. Sa vle di legliz lan la pou l ede leta Leta menm la pou li delegle zantray paske gen de fwa legliz konn pèdi chemen yo. Poukisa legliz pèdi chemen yo? Lòske pwese premye prezidan ki te fè sòti yon nòt te bezwen 2 manb pou nan konsèy elektoral la li te voye 2 lèt e pou sektè pwotestan an sektè pwotestan yo pa okipe prezidan an jiskaske men e katolik mande pou prezidan kite pouvwa a. Sa a pa fè sans ditou, paske mwen avèk ou, etanke moun k ap li Bib, nou pa la pou nou ankouraje koudeta. Si mesye politik yo ap fè yon zak konsa, mwen avèk ou nou sou de òm moral, de fam moral ki la ke pou di non, nou pa asepte yon bagay konsa. Men okontrè, ke mwen avèk ou nou pa ka ap ankouraje koudeta anndan peyi an. Lè nou voye kou, lè nou mande koudeta, kounye a ki, ki dezòd li ta pral ye la anndan peyi sa a la? Lè w al gade jij sa a, ki al prete sèman kòm prezidan, konstitisyonèlman palan, li, sa l fè a li ilegal, li ilegal sa l fè a paske yon jij pa gen dwa mele nan zafè politik. Men li al antre nan zafè politik. Kounye a, mwen avèk ou etanke kretyen, se sa pou nou ankouraje. Ki manda mwen avèk ou resevwa? E manda sa mwen avèk ou resevwa? Manda nou resevwa etanke legliz, se pou nou antre nan baz 400 mawozo, baz gran grif, pou n al nan prizon yo kote yo met de bandi, pou n al evanjelize yo, Pou n al chèche dè nanm ki pèdi pou Kris. Se manda sa a, e mwen menm Ronald ke mwen resevwa, avèk tout moun ki bò kote m yo tou. Se manda sa nou resevwa. Nou pa resevwa yon manda kote pou n ap ankouraje vyolans. Eske nou pa wè imedyatman legliz katolik fè sòti nòt lan ki di se pou Jovenel kite pouvwa 7 fevriye 2021, ki valè tole ki genyen, ki valè dezòd ki genyen, paske yo di menm legliz mande pou Jovenel ale, men sa mesye, son derespektan li ye, li pa fè sans ditou, li pa nòmal mesye, manda sa a, se pa manda mwen avèk ou nou resevwa, mwen avèk ou nou la pou nou efè moral moun yo, lè moun yo vle, vle, vle, vle, e, e, pèdi tèt yo. Mwen avèk ou nou la pou nou rele apre yo etanke kretyen. Se pou sa ke Bondye li rele mwen avèk ou. Bondye pa rele mwen avèk ou, li pa di mwen avèk ou pa al nan politik, men pa ankouraje mwen avèk ou pou nou ankouraje dezòd. Labib pa di m sa oken kote mwen menm. E sosyalman, legliz e pa pou sa legliz la la jodi a. M twouve ke legliz lan li fè yon gwo gwo gwo gwo gwo gwo bout dezòd anndan peyi a. E m ap mande leta sipoze e adrese jan de moun sa yo pou l di yo non sa yo fè an li pa nòmal. Paske legliz pa resevwa manda sa a. Manda pou ap mande koudeta anndan yon peyi, legliz pa resevwa manda sa a. E n ap di avèk legliz ka, n ap di avèk popilasyon k ap tande nou an tou. Legliz katolik, premye rezon mwen menm etanke mwen menm, etanke Ronald, m ta bay rezon legliz katolik pa t sipoze, mwen menm legliz katolik m ta p menm retire l ann Ayiti. Rezon an, fòk nou pa bliye lòske Kristòf Kolon te antre nan Ayiti, se legliz katolik, se anba legliz katolik, anba banyè legliz katolik li te mete nou an lesklavaj. Sa fòk nou pa bliye l tou. Istorikman palan. Fòk nou pa bliye, se anba banyè legliz katolik Kristòf Kolon te mete nou an lesklavaj. Moun ki konn li ansyen ti nosyon yo, lòske nou li Kristòf Kolon plante yon kwa. Lè Kristòf Kolon plante kwa a, e mesye yo t ap mande, Men poukisa w fè nou tout bagay sa yo? Kristòf Kolon te di, Se Bondye sa a menm ki mande pou l fè nou sa l ap fè nou an. Ou ta pral jwenn nèg yo ta pral revòlte, yo ta pral di, Si se ta Bondye sa a ki ta mande pou ap fè nou travay di, nou pito rejte Bondye sa a. Sa vle di, nou te rejte Bondye sa a yo te pot ba nou an, ki se te legliz katolik yo te konn adore. Nou pa sipoze asepte sa legliz katolik ap fè andan peyi a. Legliz katolik gen twòp pouvwa andan peyi Ayiti. Legliz katolik fè nou twòp mal andan peyi an. Epi tou, legliz katolik se yon kote e y ap bay 58 milyon de goud pa ane pou l regle zafè l. Tout pè yo fin rich yo p ap travay. E y ap vyole ti gason yo, ti gason nou yo. Y ap vyole ti fi nou yo. Eske legliz katolik gen dwa pou l foure bouch li Nan zafè peyi, legliz katolik pou kòl li son dezòd li menm. Ki devwa, ki dwa legliz katolik gen la a pou l ta antre nan zafè politik peyi nou an? Ou pa resevwa manda sa a. Sa a pa devwa w legliz katolik. Non sa a pa devwa w. Pè yo k ap vyole ti gason nou yo, mwen menm gen pè menm mwen konnen, e gen yon pè ki vyole yon jèn fi, li pati pati l al nan ti rivyè latibonit. Lè yo bare l ti rivyè li pati la yon lòt kote. Yon pè l ye. Vyole timoun piti, vyole ti gason, pran ti gason piti. Ap ba yo kòb pou y al vyole yo. Sa son dezòd li ye. Total. Legliz katolik pa gen dwa li pou li antre bouch li nan bagay sa a. Pou l ap ankouraje koudeta. Legliz katolik pa gen dwa sa a ditou. Sa ap antre nan nan politik istorik, konstitisyonèlman palan, li ilegal. Lè nou antre nan listwa menm, legliz katolik fè nou twòp mal anndan peyi an. Legliz katolik pa gen dwa pou l mande prezidan an, se pou prezidan an lase bòt li. Sa a se zafè gade nou, moun ki fè pati politik. Nan sans ou di l la si w te nan politik m pa gen pwoblèm. Men ou pa nan politik peyi a, sa pa regade w. Sa pa regade legliz katolik. E m ap di avèk tout moun k ap tande m yo, silvouplè, gen de dekrè nou tande legliz katolik pran, nou pa oblije pran l kòm pwen kle. Paske legliz katolik fè nou twòp mal anndan peyi a. Legliz katolik fè twòp zak malonèt anndan peyi an pou legliz katolik ta sòt fè sòti yon nòt pou tout moun nèt ap swiv nòt la. Mwen menm olye legliz katolik fè sòti yon nòt pou m swiv li, m pito se vodouyizan k sòti yon nòt m swiv li. An verite, moun kapab di kòman w se kretyen w di wi paske m ap swiv otrejou Vodouyizan yo te fè sòti yon nòt, yo fè konnen yo pa la pou yo ankouraje ni vyolans, yo pa la pou ankouraje oken dezòd anndan peyi a. Si nou te swiv nòt li e si m te gen l la m t ap poste l bò videyo a pou n te wè nòt vodouyizan yo te fè sòti a etanke vodouyizan. E tanke vodouyizan. Vodouyizan, okontrè m ta di manda vodouyizan yo, se pou yo fè mal wi. Manda vodouyizan yo, se pou yo fè mal o pwen de vi spirityèl. Pou ki sa m di sa? Lò jwenn yon vodouyizan, kiyès li adore? Li adore espri de lè a. Li adore, petèt nan mond a bwa, li adore lwa, li adore espri demonyak, yon vodouyizan. Imajine w kounye a la a, yon vodouyizan, si l alore yon espri demonyak, espri sa a ka mande pou l manje yon moun, li manje l. Espri sa a ka mande l fè nenpòt sakrifis, li fè l. E tandiske, gade ki nòt yo fè sòti lòske yo tonbe nan bon sans yo. Sa vle di yo pwouve w ke lè yo fè yon mal, e paske yo pa nan bon sans yo, se sa espri y ap sèvi a mande yo pou yo fè a, se li yo fè. Men an yo menm yo pa t ap fè l. Paske nòt yo sòti a la a pwouve nou ke vodouyizan yo, yo pa gen anyen mal yo ta renmen fè. Se jis espri a lòske l sele yo, li pèmèt yo fè l. e map di vodouyizan yo mwen renmen nou anpil mwen renmen nou anpil pou nòt nou an nou te sòti an paske nòt nou an waw mwen vrèman vrèman vrèman valorizel paskel gen anpil valè men map di avèk legliz katolik silvouplè m vrèman santi ke mwen frape avèk nòt nou sòti an Si se petèt 58 milyon de goud lan Jovenel koupe nan peyi Dayiti an, konnen nou fèk kòmanse kriye, nou fèk kòmanse sèlman de voye prezidan ale, paske li pa gen dwa pran pye ankò. Paske nou pa regle anyen anndan peyi an. Yon lekòl pè, lekòl ki pi chè. Legliz katolik si tèlman fè moun depanse kòb, se bagay tèt chaje. Batèm lajan. Prezante timoun lajan. Yo fè batèm timoun. Apre ou founi yon pakèt dezòd. Al antre yon pakèt timoun nan yon bagay li pa menm kon gen konesans de li. Al batize timoun piti. Fè lakominyon pou timoun. Mete timoun nan kominyen. Timoun nan pa konn anyen de sa k ap fèt la. Poukisa ou fè l? Konbyen moun mwen menm mwen rekonèt tout yon staff, m pa konn si se 15, 20 jèn fi ki kominyen paske mwen tout paran m fèt nan katolik. Se la mwen fèt, sèl e sèl mwen menm nan mitan konbyen pitit, 9 pitit manman m fè ki pa batize nan katolik. Paske Bondye te gen yon chwa pou mwen. Tout goumen yo goumen, tout goumen yo goumen, Bondye fè sa l kapab la li menm, li pa pèmèt ke m batize nan katolik. Depi se jèn fi m rekonèt ki batize, kominyen, fè pwomès, fè konfimasyon, tout tonbe nan plase, nan ansent, pa papa, pa konn papa pitit, papa pitit pati, men, men, men, nou founi twòp, twòp dezòd anndan peyi a. Manda nou resevwa a, li pa pou sa. Pito nou respekte manda nou resevwa pito olye nou fè tout dezòd sa yo anndan peyi a. M ap di avèk mesye leta yo, li bon pou nou pote anpil pridans sou zafè legliz katolik ap founi tout dezòd sa yo anndan peyi a, li pa fè nou byen. Dakò? Li pa fè nou byen. Mwen menm etanke kretyen, li pa fè m byen. E non sèlman legliz katolik, m ap mande avèk pwotestan yo tou, tout sektè relijyon, Anndan peyi an, leta sipoze pale. Poukisa leta dwe pale? Leta dwe pale pou legliz la konnen devwa l. Kisa l dwe fè, sa l pa dwe fè etanke kretyen, etanke moun ki resevwa misyon nan men Bondye. Sa vle di mwen avèk ou, nou pa nenpòt misyonè. Nou pa moun ki la pou vin founi dezòd anndan peyi an, men nou la pou n vin fè moral moun tèt yo pati yo, moun ki lopital, ki pèdi espwa yo, moun ki nan prizon akòz de vye zak malonèt. Mwen avèk ou nou la pou n al nan kafou Aryopò, pou n al pran timoun k ap dòmi nan lari, timoun k ap siye machin yo. Se manda sa legliz lan genyen. Legliz pa gen mandan pou lap foure bouch li nan sak pa regadel. Legliz pa gen mandan legliz pa gen mandan pou lap foure bouch li nan dezòd peyi. Prezidan an te eli 7 fevriye 2017, 7 fevriye 2022 lap konpli 5 an. Ou pa ka rantre nan dezòd Andre Michel etan ke legliz. Youri Latortue te ki legliz, Nenel Cassy. Gad dezòd nèg yo ap fè anndan peyi an. Kounye menm pou nèg sa yo pral kouri pou legliz chwazi al kore Andre Michel. Sa son derespektanye mwen menm. Wi son derespektanye. Legliz pa ka chwazi pou lal kori Andre Michel. Kap soti avek yon paket pagay ou pa konn kote yo soti avek yo. Di lap de konstitisyon. Mande kibol ba avek konstitisyon. Konstitisyon ou pa konnen. Andre Michel fè konnen eleksyon 2015 Mateli te fè an se te kontinite eleksyon 2016 lan. E nou wè son manti li ye. Nou menm nou aseptel nan menl. Li te kontinye, Poukisa nou te oblije bay Privè pouvwa a li 14 fevriye 2016 lan? Li te al desann 7 fevriye 2017 lan. Poukisa nou te fè l? Sa se yon derespektan li ye. Li pa t ap ka kontinite paske yo te anile eleksyon 2015 yo. Pa pou di yo te yo te di y ap fè dezyèm tou non. Yo te anile eleksyon yo, yo te di eleksyon an pa bon paske Jovenel Moïse te kale tout nèg yo depi anlè. Jovenel Moïse te kale tout nèg depi anlè. Yo te di yo te gen 32 pousan moun ki vote Jovenel yo ete zonbi yo te ye. Anben yo te oblije anile eleksyon an pou yo te ka refè l pou yo wè èske reyèlman vre Jovenel Moïse gen moun dèyè l vre. Lè yo refe eleksyon an, Jovenel Moïse li kale yo depi anlè, y al nan dezyèm tou, Jovenel Moïse te gen 590 mil vòt. 590 mil moun ki te vote l e yo te elimine plis ki de 32 mil moun ki te vote Jovenel Moïse. Yon nèg ki te gen ki te gen tout popilasyon an avèk li. Hein? Poko janm gon nèg an Ayiti ki gen tout moun sa a vote l anndan peyi a. Kounya pou nou kanpe pou nou vle bloke l pou Nenel Cassy, Rony Timothé, André Michel, Youri Latortue e yon seri de lòt kanpe pou yo vle bloke l, alò nèg pou nèg sa w pran ki pran lari an pi fasil, e nèg sa w pale pi fasil nan radyo, nan televizyon, nan mikwo, nan mikwo laprès ki bay plis konferans de près yo m site, kounya pou legliz kanpe li menm se nèg sa yo li ankouraje. Antouka e se tout sa m t ap di anndan videyo sa a. Mwen swete ou abone avèk chèn YouTube ki se NJDH Ronald la. Nou menm nouvèl jenerasyon an, nou vle yon lòt bagay. Nou pa asepte jan nèg yo konprann y ap vin tripire peyi a. Nèg yo fè nou twòp mal anndan peyi a. M swete ke legliz lan li pran menl epi leta a tou li mete plis aksan sou sa paske bagay la paka kontinye konsa legliz pa gen dwa poul foure bouch li nan bagay konsa legliz pa la poul ankouraje dezòd depi menm kote a la pouvwa jidisyè la te sipoze mare moun mèsi anpil.